Eske Ariana konsyan l se lidè, se li kap mennen pèp ayisyen an la? Poukisa m di w sa? Nou te vin ak yon pwopozisyon Venezuela la, ok, Ariana antre ladan l, men eske w pa dakò ke diskou l bay yè a li te dwe bay li avan? Se felisitasyon li pran pozisyon l parapò a MSPP, bravo Ariana. Men diskou sa sil ban mwen l avan l konnen se lik lidè a vre se lik konn ka fè pèp la mache vre pèp la tap anvayi l.
Ok sa soti petèt nan edikasyon familyal li se sak fè m di w talè a legliz yo m pa konnen manm nan legliz yo genlè gen twòp anpriz sou li men gon moun ki ap dòmi kèlke pa son moun ki reveye men kòmsi gon moun kap pase men sou li tanzantan l vle kòmsi mete pye l atè epi yo fon ti kalme l. Quelque part m pa ka konnen exactement kisa li men m pa konnen excusem wi legliz moun yo excusem wi sim di sa men kòm mwen konnen se metye nou nou pa vle yon moun sot anndan legliz tou je kale kòmsi nou vle kenbe moun anndan legliz ou konprann nou di si moun nan deyò a nap pèdi l m panse se sa paske vi ke m konnen ke li son moun legliz men mwen di w ke quelque part son moun kòmsi li kase an de m pa konn si w konprann li kase an de. M pa jwenn enèji a. Lesansyèl sè ke ti souri timoun nan lè m wè l, mwen kontan. Mwen menm kè m kontan antanke manman. Se sèlman sa. Men pa gen aktivasyon. M pa santi lidèchip 17 milyon, 18 milyon prèske a. M pa konprann. Li pa la. E si l te gen matirite tout sa m ap di w la yo, li pran ti seminè lan tout klas sa a m konn lan, l ap plwaye tout moun sa yo l mete lan pòch yo an 1 maten. Paske elle est intelligente. Elle est smart. Li ka fèl. Men, poum banm di w, moun menm, lèzòm menm renmen jwi de feblès yon lòt moun. Depi gen feblès yap rantre yap pran. Imajine w pwal lekòl ou ka pale, epi si w ka pale, poukisa yon lòt moun vin rablabla nan non w? Kòmsi di mwa ki tu frekante, je te dirè ki tu è. Li pa tap gen tout moun sa kap pran woulib, kap sesi kap sela, menm sil pa ta gen pòt pawòl, men yon moun ap konnen kilè l ka pale lan non manmzè e demwazèl la, kilè l pa ka pale lan non ekip la. Paske pou pale lan non yon moun fòk nou gen menm vizyon, fòk nou gen menm langaj, fòk nou gen menm direksyon. Men si ou menm ou pa gen langaj pa w, ou pa konn kote w prale, ou pa konn kisa w vle di, moun nan pran woulib, tout moun gaye pale lan non w. Ebyen se sak pase. Kòman ou ta ka di m ke yon desizyon dayè pou te soti yon game 7 jiyè li te sipoze non sèlman planifye e li te sipoze gen yon lè de pwent egzakteman pa t sipoze gen mach aryè e kòmsi depi w nan batay ou nan batay nèt se retire kou mete kou se retire kou mete kou se pa o dènye moman pou te cancel tout bagay epi a kòmsi at the end of the day ou vin di konsa ke men tèl lè bon gen yon erè ki sot fèt la ou pase yon vwa li di ke l ap kòmanse tèl lè men l pako konn kilè non. Sa gade wè la Move a, kominikasyon. mwen menm timoun piti lakay mwen pa tap fè erè sa a. Sa se sam diw la a, se pa Zara yon chérie. elèv menm an Mèsi chou. segond, segond segondè, twazyèm Selena. segondè, se pa langaj menm yon moun ni matirite de yon moun nan menm sizyèm segondè. Sa e bagay bebe lala. Mwen pwochte fèl nan jou kap vini yo, nan kèlke jou avenir epi map gentan ban nou dat la. Klè, ou fini. Paske ou pa konprann dat sètèn. Men ou pa ka banm 2 langaj tou lè 2 kontrè a lòt. Nan menm fraz la. Kòmsi si nou di sa la konnè a la se joure se sesi la. Okontrè sa son moun ki gen feblès ke w vle ede. E fòk li avanse, fòk nou jwenn moun ede l akonpanye l. Fò l akouche kòmsi machandiz la. Paske 17 milyon sou zèpòl ou pa ni fizi pou li.
E fòk Ariana rantre nan...
Fòk machandiz la delivre, fòk yo rantre la rèn Ariana nan vitamin. Fòk yo rantre lan fè ti jimnastik bagay fè ti spò, ti spò ayewobik, de bagay konsa. Fòk li stimile. Sa son manman kap pale la. Fòk li stimile kòl fè meditasyon.
Sa son manman kap pale a wi. Se 17 milyon yo mete sou zèpòl ou, 17 milyon, 17 milyon sa ka 17 milyon dola, 17 bilyon de dola wi, paran l pa konn sa? Paran l pa konnen? Paran Ariana te sipoze ap mache la tèt anlè ap chante chansonèt fransèz tout la jounen, non men se serye, bon m di w, dayè le fèt ke yo ale Venezyela avè l, li pran mayo l, pran menm avyon avèk yo, menm si son wou liv yo ba li, le fèt ke yo abandone l sèlman li pa an sekirite.
Wi, egzakteman, yo gato, yeah. De fèt ke yo pa bal sekirite, yo pa akonpanyel o dènye moman, li te sipoze pale avèk kòmsi yon tip de, kòman m te ka di sa la, yon redireksyon de langaj. Fò l te rediksyone, se pa lafen pou moun wè. Nou wè tout sa l vle di, èske w santi pwa osi nan sa l vle di a? Pwa pou sa l ap di a pa genyen l nan ekspresyon an, nan pawòl yo. Men ou wè ke l konprann ke yo pa respekte l. Li konprann ke yo pran l pou yon timoun lè l rive lòtbò. Se sa k fè l fè ti demakaj timoun nan ke 19 an pa timoun. Wi, se yon demakasyon li ye wi. Li demake tèt li. Men ou pa santi pwa, ou pa santi akonpayman de sa l vle fè a vre. Ou pa santi pwa ladan l. Kèt men.
Mister John. Ya, bon pwomosyon.
Men mesaj ke li voye ban mwen antan ke kominikatè. Li fè m, li di m ke li pa gen ekip avè l. Ariana gen plizyè ekip ki antoure l. Ann pran ekip e ki fè e game nan je ba a e challenge Ariana sa son ekip ki bò kotel kap travay avèl ki vlel fè lajan met nan pòch li agrandi kèk pwojè sa son ekip apa men ekip sa pa pou Ariana bò ekip gouvènemantal m pa konnen leta Se li k gwo ponyèt la, se li k rache l kareman, fè pwogram nan anile. Li di m bezwen w ann al tèl kote, ann pwofite al la. Pa gen ekip kominikasyon bò kote l, pa gen èd kominikasyon. Ralpho, Ralpho, ban m yon sui. Ou konprann byen sa m ap di w la?
Tande m, tande m, tande m, tande m, tande m.
Ann di se Leta, m pa kwè se pou Leta k fè pwogram nan anile. Non, se pa Leta non, men ekip sa a. Tande m, tande m, tande m. Ann di se Venezuela ki ta fè jwèt la, le 7 la, anile. Yon jwèt ki bay dat deja, se yon jwèt ki prè. pou prelansman. Ale Venezuela menm lè ou te al Venezuela ou fè 5 jou tap toujou gon lòt dat ki nèt ki bay. M pa konn si w dakò non, paske te gentan gon dat mezanmi, fò n konsyan. Te gentan gon dat 7 prelansman. Menm lè l te fè 10 jou Venezuela, tap gon lòt dat ki nèt e pwòp ankò ki bay. Kounye a, bon bon m di w ti bagay. An n pa ret sou sa yo kounye a jwèt la Pou Ariana l di sèl li k plis enpòtan pou li la se dènye zèl kat li li di se dènye zèl kat li li bezwen 3 milyon telechajman nan 72 zè de tan èske nou wè li posib pwiske moun ki ayiti jan king fresh sot di a la pa ladann hum. M poko konprann nan lè w di Haiti pa ladann nan m wè l pa ladann. Tande m tande m.
Via via On tiktok kote se tiktokez Ariana ye se sou tiktok li fè popilasyon l son tiktok ki divize eske ou panse tout lòt team yo pral aksepte telechaje pou pote on boure sou Ariana kisa ki ta dwe fèt a la dènyè minit pou jwèt sa li menm li rive pran kap li.
Aw mwen ou poze kesyon an. Mwen mwen problem la lè nou dim ke alò pa konnen dapre sa ak di ke moun ayiti pap kapab telechaje. M bezwen kesyon sa m bezwen yon repons avèl. E lè fini tou kesyon m ta dwe poze nou tou poukisa se a la dènyè minit vin gen moun kap pwomote jwèt la ou wè gon seri de moun se a la dènyè minit pa egzanp done. Pa egzanp, Mendel a la dènyè minit tandiske jwèt la lanse lontan, moun sa yo pa t janm pale de jwèt la. Wi, King Fresh, e Ralpho di w sa k fè moun Ayiti pa ladann. Kote?
M pa kwè sa m te di non. An, pap ka telechaje l. Non, m pa kwè e sa m te di. Bon m di w, e mwen menm se Etazini m ap viv. M konn peyi pa m nan deja. Si nou gen, si nou gen 2 milyon moun, 2 milyon ayisyen kap viv a leksteryè, si se chwa yo ta fè pou 2 milyon an pa ka telechaje e download Je a pou Ariana. Men pousantaj ki an Ayiti a, li piti anpil. E sa m te di.

Eske w panse la map gen map gen 1 milyon ayisyen kap viv an ayiti k telechaje l.
Ah bon ou di 1 milyon pote tout sa wale tout sa wale la. Mezanmi banm di nou si eta pwoblèm sa k ta genyen banm di nou si eta pwoblèm sa k ta genyen kote kote bizismann yo m konnen chaje moun ki gen kat de kredi m konnen ke

Sa vle di, an gwo, nou kapab di ke sou chak 5 mil wap jwenn yon grenn. An gwo, nou kapab di moun ki pral telechaje l an Ayiti a pap fè pwa. Ok, pap fè pwa. Kounye a, ann gade etranje yo. Kote ke, thanks. Ann gade etranje yo kounye a. Pa bliye, Ariana se tiktok, se yon tiktokez. Nou konprann? Kominote pa l la se anndan tiktok li ye. 17 milyon. 17 milyon. E gen menm moun ki di nan 17 milyon sa pa gen 2 milyon ayisyen. Nan 17 milyon pa gen 2 milyon ayisyen. Kounye a, sa pou nèg yo te fè pou jwèt la, son maketing ki fèt de manyè eksklizivis, m ka di sa ladan l. Son maketing ki chaje avèk souzestimasyon ladan l. Nou te sipoze chak moun ki ka reyinyon 500 moun, m pa di w pral peye l, men mande l sèvis la pou le peyi pou Ariana. Ou fè l konsa pa egzanp. Chak maten, moun sa yo k ka fè 500 moun nan, k ka fè 400 moun nan, t ap poste jwèt la, t ap pale de jwèt la. Kounye a, ou fon maketing. Lè nou fin fè sa, kisa nou fè? Nou anekse jwèt la avèk yon anje. Ou byen yon pwojè. Yon pwojè ki palpab, ki idantifyab. Ou di, telechaje jwèt la, m ap fè pwòpte nan mache sa. M ap fè pwòpte nan moniman sa. Ou byen m ap renove plas sa. Yon bagay kèlkonk. Ou idantifye sa w pral fè a. Menm moun ki aletranje, ki fanatik Josma Lawrence lan, t ap telechaje l wi. Ou konn poukisa l ap telechaje l? paskel vle met Ariana a leprèv poul wè eske Ariana respekte mol banm telechajel poum wè poum wè si lap fè sa se pa paskel bezwen jwèt la non frèm se pa sel bezwen jwèt la non se pa paskel gen timoun pou jwèt la non.

Pa le fè ke tou, pa gen yon pwojè ki anekse. Paske jwèt la, se telechaje ou telechaje l, se pou lajan. Se pou yon aza l ye kòmsi m pral jwe jwèt la, m ka fè kòb. Se pou le plèzi. Se pou le plèzi li ye. Men m bezwen telechaje l pou kòb. Kounye a, bezwen gon anje, gon challenge. Anndan challenge Ofayana, te dwe gon lòt challenge. kap gade Ariana de prè pou nou wè kisa l pral fè pou nou mete l a leprèv. Konsiltasyon gratis wi. Konsiltasyon gratis.
Naomi. Pa poze.